Jodi a nou vini avèk yon bon nouvèl pou ou. Yon bon nouvèl. Nan tèt ou nou konnen ou gèt ap poze tèt ou kesyon an. Ki sa ki yon bon nouvèl? Jan nou konnen deja, objektif anpil ayisyen, non sèlman anpil ayisyen, anpil imigran, tou swa ki ap soti nan diferant peyi, objektif yo se viv nan peyi Lèzetazini. Donk, byen ke nou konnen anpil moun ki panse de sa, gen moun tou ki toujou enposib tou, paske tout moun pa janm kapab rive nan peyi Lezetazini. Men, nomalman, objektif anpil moun se rive nan peyi Lezetazini. Ebyen, jodi a, pou moun sa yo ki ap kite lot peyi pou rentre nan peyi Lezetazini, nou vini avèk yon bon nouvel pou. Nou ap evite ou, Si ke wap gade nou kounye a, rale ti chèz ba ou an nou pral esplike ou bon nouvèl sa ke nou pote pou ou. Nou di bonjou, bonswa avèk tout moun ki ap gade nou an menm tan ki ap tande nou la. Nòmalman nou konnen kòman. sitiyasyon an te ye nan kèk moman pase yo atravè fwontyè peyi Meksik li menm li separe ansanm avèk peyi Lèzetazini. So nou konnen ke gen anpil moun ki te Meksik ki tap soufri. E gen anpil moun tou ki te jwenn chans, ki te jwenn liberasyon yo, e gen anpil tou ki te ki pat rive atenn objektif yo ki te sibi sa ki rele depòtasyon. Ebyen, eh nouvèl nou pote pou la jounen jodi a, administrasyon prezidan Joe Biden nan li menm, li kòmanse fè bagay yo yon fason pi senp pou imigran sa yo ki ap rantre kounye a. Daprè yon nòt yo fè k sòti nan Jyola yo fè konnen ke tout nouvo imigran sa yo ki ap rantre ya, depi pa egzanp se yon seri de imigran ki an fanmi ke yo ye, yo pap sibi sa ki rele prizon detansyon kote jan nou konnen l deja a, imigran yo te konn pase. Yo fè konnen ke nan zòn Texas Del Rio te genyen 2 prizon. Ebyen, eh nan moman kote nou ap pale ya, yo fè konnen ke prizon sa yo, yo itilize yo pou sèlman moun ki ap rantre ki pa anfanmi. Si nòmalman ou se yon fi, ou pa gen mari. Ak pitit, ebyen lè sa a, yo itilize yo tanke yon moun ki sèl. E yon gason tou ki pa gen madanm pitit, ou se yon moun ki sèl, ebyen yo, dapre sa yo fè konnen, prizon sa yo, yo itilize yo pou sèlman moun sa yo. Yon moun depi w ap rantre kounye a, ou pa gen, ou gen yon fanmi, ebyen yo sèlman kapab mete brasle nan pye yo, sa moun yo rele GPS la. Oubyen yo ba ou yon telefòn ki gen aplikasyon sa ladan pou yo kapab kontwole ou, ki kote ou ye, ebyen apre sa, byen rapid yo libere ou pou kapab ale jwenn fanmi ou. E nòmalman tou, si pa ta gen espas pou yo ta libere tout moun sa yo yon sèl kou, pase pa bliye ke chak moun sa yo ki ap rantre, fòk yo anrejistre yo epi pou yo pa bay yo yon papye tou pou yo kapab prezante nan Supreme Court lè yo ap genyen pou yo prezante ya. Ebyen ki sa ki ap rive pase moun sa yo ap gen posibilite pou yo voye yo al nan otèl sa vle di ki moun sa yo pap kapab al sibi prizon. Se sa ki yo fè konnen sa nou twouve sa se yon bon nouvel pou anpil imigran pase gen anpil imigran ki sibi. ki pase anpil mizè, genyen ki pase pli de 3 mwa, genyen ki pase pli de 2 mwa, e se konsa genyen tou ki pase yon mwa, 15 jou, men nou konen gen anpil imigran ki soufri. Nomalman imigran sa yo nou pote yon bon nouvel pou yo, sa a se yon bon nouvel. E ou menm tou ki Meksik kounye a tou, nou kapab di ou, Si ou ta prepare ou konnen ke ou ta pral soufri nan zafè prizon ou an fanmi, nou kapab di ou, sitiyasyon an li chanje. E sa ki yon move nouvel, se pa ou se ke nou konnen ke sa ki te la sou prezidan Donald Trump lan, jan nou konnen l deja, ki te di ke fin fè moun yo vin fè azil epi apre sa al rete tann o Meksik lè yo pral gen randevou kot epi pou kapab ale. Bon, sa yo di ke yo pral travay sou dosye sa, men an atandan sa a se li ki an aplikasyon pou kounye a. Nòmalman nou kapab di yo chèzami sa a se yon bon nouvèl pou anpil imigran la. Men, sa pa vle di ke pou anpil imigran tou, yo te konn poze anpil kesyon tou lè yo ap rantre. Nou kapab di yo, donk euh, li enpòtan tou. Donk toujou fè ti refleksyon pou konnen ke si e sèlman si lè ki yo ap rive, yo ta poze yo kèk kesyon. Ou menm pou kapab gentan konnen ke ki sa ou pral di paske li enpòtan. Si ke pandan ke wap rantre sou fontye a, yo te pose ou yon kesyon, ebyen, pa bliye ke sa a ou te yo te pose ou la, se li menm ki pral mennen ou jis kote ou pral rive devan Supreme Court pou konnen ki sa ou pral di. Sa vle di ke fòk sa ke ou di a, li idantik ansanm avèk sa ke ou te di lè ou tap rantre sou fwontyè a. Se sa ki fè, li enpòtan sa ke ou ap di lè ou ap rantre sou fwontyè a, premye pawòl ou pral bay la, se yon pawòl pou kenbe la, pou jiskaske ou pral rive pou ale fè azil, pou kapab baze sou menm bagay la. Sa a se youn nan nan bagay ki bay anpil moun pwoblèm lè ke yo rive isi. Anpil moun di bon, a la minit ke m fin rantre o Zetazini, se rantre m te bezwen rantre. E se konpran, men se pa egzateman sa. Pase pa bliye ke peyi Lezetazini, jan anpil moun konnen l deja, se yon tè glise ke li ye. Èske nou konprann? Ibi depi ou la, ou poko genyen, bon m pa menm pale de rezidans non, ou poko genyen sitizèn ameriken, ou poko janm vreman asire nan peyi les Etats-Unis vreman. Ou asire se si e selman si ou kondi bak ou byen, ou kenbe tout afè ou byen. Men a la minit ke ou fè nenpòt ti erè, e byen sa gen dwa rive li pote yon gwo konsekans sou ou. E pa bliye ke ou depi ou nan peyi les Etats-Unis gen posibilite tou pou fè anpil bagay e pou reyalize anpil bagay nan lavi. Men ak kondisyon li genyen yon mach a swiv. Se sa k fè nou te twouve ke li enpòtan, enpòtan pou nou pote jan de ti konsèy sa yo pou ou. Paske sa fè plizyè jou nou pa pote yon ti videyo pou ou. Men nou te twouve li trèz enpòtan pou nou te pote ti videyo sa pou ou menm ki ap panse pou w rantre nan peyi Lèzetazini. E ou menm tou si ke ou gentan la tou nan peyi Lèzetazini, paske nou konnen leja, gen anpil moun ki rive nan peyi Lèzetazini, lè yo fèk rantre yo jwenn yon moun ba yo yon dòmi, apre sa yo pa menm konn kòman pou yo konpòte yo lè yo rive la kay moun sa. Nou kapab di ou chè ou zami, si ke lè ou rive nan peyi Lèzetazini, ou jwenn yon moun ba ou yon dòmi la kay li, Li trèz enpòtan pou kenbe sa a gwo paske li trè trè trè difisil chèz ami lè kò rive nan peyi Lèzetazini ou jwenn yon moun resevwa ou son bagay ou sipoze gade gwo chèz ami paske sa a. nou kapab di w, vi nan peyi Lèzetazini, jan anpil moun panse ke bagay yo fasil la, yo pa konsa vreman. Èske nou konprann? Viv nan peyi Lèzetazini, nou kapab di w, lè w fèk rive, se pa yon bagay ki osi fasil. Depi se pa t manman w, Bon, nou kapab di ou byen madanm ou gen k tap viv nan peyi a ki te fè yon plas ki te pou ou deja. M pa menm pale ou ni pou frè, ni pou sè, ni pou kouzen, ni pou kouzin, ni pou matant, ni pou tonton. M oblije di sèlman manman ou, ou byen papa ou byen yon, ou byen madanm ou. Se sèl 3 moun sa yo m konnen k kapab plis gen yon pas pou ki. Men apre sa, li enpòtan lè w rive jwenn yon moun ba ou dòmi lakay li nan peyi Lèzetazini pou w gade sa vrèman gwo pas ki. Li pa fasil chè zanmi. Li pa fasil. Paske, pa bliye ke bil telefon moun nan bout chak mwa. Bil kay la bout chak mwa. Ese nou pran? Bil machin nan bout chak mwa. Ebyen, fok moun nan jwenn kote. pou li peye l. Twalèt sa a w ap flòch ou fin pipi a, li bout chak mwa dlo sa. Èske nou konprann? Sa vle di bagay yo pa osi fasil. Li trè enpòtan lè w rive jwenn yon moun ba w yon dòmi pou w gade sa gwo. Men li, nou te twouve li enpòtan pou moun sa yo ki ap rantre kounye a pou nou te pote ti konsèy sa yo pou paske ti konsèy sa yo vrèman bon pou lè w fèk rantre pou mete yo an pratik paske sa a se trè trè trè enpòtan. Trè byento nou gen lòt detay nou pral ba ou tou sou koze tps jan nou konnen l deja kote. Anpil moun la ap rete tann tps la ki genyen pou kòmanse distribye nan jou kap vini yo la paske byen ke gen anpil moun ki kòmanse jwenn kat travay nou genyen pou nou pote plis detay pou nan yon pwochen videyo. Men nou ap. Envite yo enjoy ou ansanm avèk ti pati sa toujou, paske nou te twouve li trè zenpòtan pou nou pote ti videyo sa pou ou, paske sa fè kèk jou ke nou pa pote yon ti bagay pou ou, men nou te twouve li enpòtan, ti enfòmasyon sa pou nou te pataje li ansanm avèk ou. Pandan se tan nou konnen ke ou pap kenbe ti enfòmasyon sa pou kont ou, wap pataje li nan gwoup Facebook, WhatsApp, donk pou. ede yon frè parèy ou, yon kòlèg parèy ou, menm jan nou menm nan nou chwazi fè sa tou. E nou ap envite ou, ou menm tou si ke w ap viv nan zòn Filadelfi a kounye a, ebyen, nou kapab di ou, pa neglije kite yon kòmantè anba video sa pou nou epi nou menm nap kapab refere ou kèk moun ki kapab ba ou kèk èd petèt swa ke sou fèk vini pou zafè avoka imigrasyon donk anpil lòt dosye toujou nap envite ou kite yon kòmantè epi nou menm nap kapab pran san nou pou nou li kòmantè epi pou nou kapab refere ou ansanm avèk kèk bezwen ou bezwen swa èd imanitè ou menm tou ki vini ansanm avèk ti moun nan ki poko genyen oken Ki pou w konn sa pou fè. Donk nou ap gen posibilite tou pou nou kapab ede ou nan sans sa. Nou kapab, non sèlman nou kapab ede ou ansanm avèk tèt nou, nou ap refere ou, donk kote ou kapab jwenn èd imanitè, asistans sosyal pou timoun sa. Donk yon lòt fwa nou diw yon gwo mèsi pase tan nou konnen pa fin gade video sa san ke ou pa kite yon like e ou menm tou ki pat ankò abònew ansanm avèk kanal la fè sa kounya abònew ansanm avèk kanal la aktive ti klòch noktifikasyon an dun manyè pou kapab toujou rete konekte ansanm avèk nou diw gwo mèsi sa ke nou rete pou nou diw nou espere ke nou ap rankontre pli ta pou yon pwochen video. Babay tout moun a la prochèn.